Coucou les amours, kòman nou ye? Yon lòt fwa ankò se Jenny Loves Kitchen ki rantre la kay ou pou yon lòt resèt. E resèt nou pou jodi an se yon bon ti sòs pwason ke nou pral prepare. E mwen vin reponn kestyon sa ki di eske mwen kapab mete dlo nan pwason an pou m kapab fè sòs. Donk se repons sa ke mwen vin bay. Humm mwen te deja gen pwalon mwen ki ap cho, mwen ajoute yon ti lwil ladan e la mwen ap sote tomat kem te genyen ki e mwen te koupe e mwen retire po a ladan mwen ap sote li mwen ap kite li byen fri apresa poum kapab ajoute lòt Sa map gen pou m ajoute ladan ki se pwason an. Mwen te tranpe pwason an ansanm avèk epis ke mwen te prepare e nou kapab jwenn epis sa sou chanèl la. E mwen te ajoute yon ti sasonn ladan ki se paprika e... Origan ansanm avèk yon ti magi tou piti, mwen pat ajoute anpil, donk mwen ajoute pwason an e la mwen kite li bouyi, mwen pa brase li, mwen pa mete kiyè ladan yon fason poul pa kraze, la mwen ajoute kantite dlo mwen bezwen poul kapab fè sòs lan, jan nou te mandem sa, ou kapab ajoute dlo ladan, men sa ou ka evite se evite bwase li yon fason pou pwason an pa kraze. La mwen ajoute yon ti branch pèsi, yon ti branch koryandr, e la mwen ajoute seleri ladan e mwen pral kite l bouyi. Si ou vle ou gen dwa ajoute piman, ou kapab pike piman ansanm avèk klou jirof, men se si ou vle, si ou manje piman ou kapab toujou fè sa. Donk mwen pral kite li bouyi, nou kapab wè jan m ap pran prekosyon pou pwason an pa kraze, mwen jis fon ti sekwe li tou piti. Nou konnen filè pwason an li menm li pa gen anyen ki ap pwoteje l, li pa gen po e po pwason an sou li, donk se yon bagay ki byen fasil pou kuit, li pa pran anpil tan vrèman pou l kapab kuit. Mwen ajoute pwavon yo e mwen pral kite l fè yon ti bouyi tou piti. M ap kite l fè yon ti bouyi, apre sa mwen ap goute li pou m kapab konnen kisa li manke pou m kapab ajoute sa l manke yo. Ok. Aprè li fin fè ti tan bouyi an mwen goute li e mwen ajoute yon ti sèl ladan li e mwen ap ajoute yon ti moso magi ladan li ki pa twò anpil mwen ajoute li e mwen ap kite li bouyi ankò pou sa ke mwen mete ladan li yo yo kapab kwit e pwason li menm li kapab jwenn gou sa tou ok donk mwen ap kite li bouyi. Pou yon ti tan ankò e aprè mwen ap mete zonyon ke mwen te prepare pou li. Se zonyon an mwen mete an dènye e puiske mwen pat vle zonyon an pou et twò kuit donk mwen ajoute li an dènye. Men si ou pa renmen zonyon kri e ou pa renmen l demi kuit tou renmen lè l byen kuit nou kapab toujou mete l menm lè nou te mete pwavron yo. Pwason se youn nan bagay ki pi fasil ou kapab fè lakay ou sitou lè ou prese. E ou kapab akonpanye li ansanm avèk bannann, ou kapab akonpanye li avèk sa ou vle, diri blan, diri kole, mayi, tout sa ou vle li mache ansanm avèk yo. Menm avèk pen ou kapab manje. E se la ke nou rive nan fen resèt nou an, mwen espere ke li te itil nou e li te enspire nou, se repons yon kestyon ke mwen te jwenn donk mwen te vin reponn li klèman nan yon videyo. Mwen te akonpanye li ansanm avèk yon ti salad e janm te di ou an nou kapab akonpanye li avèk sa nou vle. E se la ke mwen rive Nan fen video a yon lòt fwa ankò si ou te renmen video sa pa bliye banm yon like kite yon kòmantè pataje ansanm avèk fanmi ou zanmi ou pataje tout kote pataje nan tout gwoup e si ou poko abone avèk chanèl la map envite ou abone ansanm avèk nou kounye a ou pap regrèt sa e aktive bouton notifikasyon an yon fason pou pa pèdi okenn nan video nap poste epi nap wè yon lòt fwa ankò nan yon lòt video pou yon lòt resèt. Bye!